Bonjou, bonswa entènèt, kòman nou ye? Mwen se Charles Saint Rius. Se toujou yon plezi pou m enfòme nou sa k ap pase nan peyi nou. Avanyè se te koupa Okap, men jodi a se koupa Pòtoprens. Jan n ap gade a la Ayiti sanble l te joure granmoun. Gadon sezisman, 400 mawozo frape fò. Pat gen moun ki te kapab panse sa. Ann al gade sa ansanm.

Humm ou wè koze dife eklate nan ministè ponpye pa ka fè anyen ou wè detay kote n prale kilè n ap kanpe kiyès k ap gen pou mete yon fren nan sa ann koute sitwayen sa li menm ki gen remèd pou tout kalite maladi. W ap sezi wè koze.
Achte yon mayi ak tout po ki gen yon longè konsa. Alò, longè w vle l la oubyen longè. Longè w vle l la, longè w vle l la, ok. W ap kale mayi an. Yon mayi. Yon mayi. Yon mayi vèt. Vèt.
Ok.
Antre rèk.
Yon zepi mayi. Yon epi mayi. Wala.
W ap kale mayi an. W ap oule mayi a desann sou kòk lan 4 fwa. W ap boukane mayi sa, w ap manje mayi an. Lè w fin manje mayi an, ou pap kase bougon an, pap bay moun nan mayi an tou. Wap boule bougon an desann sou kòk lan 4 fwa ankò. Wap mete bougon mayi a nan yon andwa pou l pa kase, anviwon yon semèn kòk ou ap dedouble, lap long, lap gwo. Alò èske l pa gen, èske l pa riske ale twò long tou? Non, li pa pral twò long, pase l gen yon mezi. Ah, ou fè l mezi bougon an. Mezi pou l, pou kòk lan kapab gwo sèl kapab ye a. Mezi mayi a. Mezi mayi an tou.

4 fwa. Wi a api woulel desann.
Woulel desann tou dwa.
Ok. Wap boukane mayi an wap manjel. Ok. Epi wap pran bougou an pou woulel desann 4 fwa ankò. Ok. Wap metel nou andwa poul pa kase. Ok. Pandan yon semèn kòk ou ap long lap grandi. Mezanmi nou milyonè men espri ayisyen pov. Mwen pral kase kraze mwen pral Mwen pral kraze mond lan wi. Mwen pral kraze peyi dayiti avèk 2 moun talè konsa la. Lèm pral fini map tou kraze peyi a. Ok. Bon e map gade se pandan mwen rantre jakmel ak 3 kiben e lè sa map konn valè tè wouj gen anpil moun la ki konn tè wouj kelkeswa fanm oubyen yon gason ki ta pran nan yon fanm monte oubyen yon gason ki pran nan yon fanm monte wap gere ak tè wouj lan map bay yo e wap griye yon ponyen tè wouj nan yon chodyè menm jan avèk yon kafe epi wap just pilel wap pran poud lan wap bouyil avèk yon fèy yo rele ten mawon. Pandan yon semèn, w ap geri. Ok, si yon moun pran nan yon fanm monte. Yon fanm monte oubyen yon gason monte, moun sa ap geri. Ok. E le pli souvan tou, ou konnen, bon, gen bagay m pa ka di sou lèzond. Paske si gen moun lougawou ap pèsekite do kay ou, kay la ap santi pou moun sa pou lavi. Yo ekri nan liv lan tou. Ok. E lè yon moun tou ta tou di, moun sa ap. Pa mouri. Pou moun ki pa konn yo, m ap tou bay li sou lèzond. Si l tou di, si s on moun yo. Si s on moun yo tou di, moun sa pa mouri vre. Pa rapò de pastè oubyen pè k ap chante antèman moun nan, w ap just bese anba ban, leve tèt ou, w ap wè moun nan chita sou sèkèy lan, l ap asiste antèman l. Men fòk ou pa kite l rive yon minit. Paske l rive yon minit, l ap kase kou w. Ok? E si gen moun tou ki ta gen zonbi tou e move zespri. L ap sòti dan l imedyatman. Moun sò bri n bay swe ekri dan liv mwen an.
E m bon, m voye gwo salitasyon pou moun Jakmèl tou, malgre se nèg Jakmèl mwen ye. Nèg ki montre m kole zo kase yo, li rele Doktè Ibè, misye mouri, sa fè m mal paske li pa jwi m. Kòman yon zo kase ta kab kole nan 15 e 22 jou? Se yon pat lalwa. Yon ekòs bwa dòm moun nan ap pile l byen pile,
yon pat manyòk l ap grache l, yon mòso lab veritab l ap grache l, epi moun nan ap kwit yon mayi mouli blan san sèl, epi l ap mete l ant yon tach palm si se moun nan pwovens, osinon yon katon trè di. Moun nan ap bande l ak bandaj, 15, 22 jou debande. 41 jou mèt jwe boul. Zo a kole. Nou milyonè men sa fè mal paske n ap gade an 1919 e bon nou di 1925 nou bay lakay vwazen manje men nou menm nou pa gen anyen lakay nou pou nou te kapab ede tèt nou. Mwen m ap gade yon liste defi bon m ap retire a 12, 14 santimèt.

li konn vin devlope l ba yo lòt maladi. E ki ki eske ou menm ou trete jan de maladi sa yo tou? Ni fibwòm, ni kis, ban m 3 mwa m ap dekapote yo men sa p ap ka deranje e radyo eklè bon nou di emisyon maten deba sa m pral di an pase mwen menm mwen fè 1 an m t ap travay lopital Orlando a Babalo pa yon dominiken ki manje sosis ni salami ou wè ki an Ayiti an sa k bon an li trase li gwo li rele salab li vann siento ben ti sinko peso. Sa k, mwen m kapab di fanm ayisyèn yo e nou tiye tèt nou nan pwodui chimik. Nou kwè nan bagay blan, nou pa kwè nan bagay natirèl lakay nou.
Donk jan de bagay sa yo, se, se, se yo menm ki pwodui ke On de seri de jan de maladi. maladi sa yo. Ok? E gen anpil fi tou, m pral pale pou nou pa mete kòb nan tete nou. Gen fè yo anvan ou bay nimewo a kesyon opresyon an on moun ki ap tande w la ki fè opresyon nèg tankou m yo. Wap geri ou menm pase sa fèm ou kapot boutèy medikaman w nan pou ou pase se o mawòk mwen gen grèn kola bitè kap sòti li poko vin ansanm avèk li pou mwen pase pa rapò de lòt ekòs yo fò yo melanje pase tout do tout plant yo gen yon dozaj chimik ok pase tout plant yo gen yon dozaj chimik e mwen m se sèl premye moun ki te pale nan radyo vla bon mwen tou salye e jhonny

Men m gen gran yon lòt grann mwen la ki fèt an 1919 o mwen de 102 zan, l ap viv la Marigo a Jakmèl. L ap viv toujou? L ap viv toujou wi. A bon bagay. Kisa Ayisyen m kapab di pou nasyon nou an nou pa itilize tankou patat, patat se sèl bagay ki bay anpil mwèl men nou pa itilize l. Nou pa itilize l, ya. Gen yon gwo bagay ankò ki rele lòzèy, fèy lòzèy malgre moun yo pa peye m pou m ta fè piblisite pou yo, fòk nou manje anpil leti, fòk nou kwè nan anpil bagay. Bon mwen menm jodi a m vle di sa nan. Mikwo e maten deba. Tout gason de 18 an a 75 an map bòbòn jouskobou. Woy Orlando fè de kabès.
Map bòbòn jouskobou. Jouskobou. Jouskobou. An ale. Wi. Wen. Sa lap fè. Se a plant natirèl mwen gen boutèy bon mwen kab montre yo paske mond lan ap gade. Wen sa se. Debloke Debloke Debloke epi se granmoun pa jwe Granmoun pa jwe Wi granmoun pa jwe Lemond ap gade l la Paske se yon medikaman tou ki vann a la chèn entènasyonal pa rapò de radyo atibonit entènasyonal nan Nouyòk Ok ok Debloke Debloke lasante men li bon ni pou strès ni pou dyabèt. Ni pou bann, afè bann nan. Bay sa wi, pou tèt sa map gad la wi. Fòk ou gen gason nan ou.
Fòk ou gen gason nan gason ou. Ok, ok. Kòm mwen pap non, si nou vle mesye, m pap ka kite sa. Non gen anpil wi, tande, tande, tande, tande. Se yon lòt kliyan ki gentan mande l, yo vann 10000 goud. Ok. Pase kliyan ap tann mwen deyò an, fòk mwen kapab ba li l. Ok, ok. Trè pwochènman la m kapab bay l, ok. Ok. Sa bay bòn. Woy! Fòk ou gen gason nan gason ou. Bon, mwen salye Louko. Men m pral kase peyi a ak Louko wi, talè konsa. Ou salye louko? Wi m pral salye. Poukisa pandan w pale de boutèy sa a bay bann nan ou a salye louko? Non tande m paka di louko pa gen bann mesye pa fè sa pa fè sa. Sa se liv medsin. Ou bay nan moman sa w salye nèg a monchè. Wè sa se liv la.
Ok tretman natirèl. Tretman natirèl se Pierre Paul Ousler ok. Ok ok. Si gen moun ki ta bezwen liv lan. Ok. Li vant 1000 goud. Sa vle di moun nan kapab fè tretman l pou kont li. Wala. An ale. E tretman natirèl, e boutèy lan sou moun bezwen kontakte w li menm ki gen. Non, m poko ka bay nimewo m. Men kòman m poko ka bay nimewo. Pase mond lan ap tande m fòk mwen di sa. Nou gen 2 pèsonaj nan peyi Dayiti. Si popilasyon ayisyèn lan ta vle, nou ka rale yon souf ak peyi an, ba yo 2 zan nan peyi an. E m pap site non yo, sa pap deranje emisyon Mate Deba. Premye gason rele Bob se, dezyèm nan rele Louko Dezi. Ba yo 2 zan nan peyi Dayiti, wap wè peyi Dayiti anfòm. E m salye w tou Bob se. Yo pa zanmi m. E jodi a m vin la, sa fè m mal, fòk mwen te rekonèt Louko Dezi. E pa wè nan foto m wè Louko. E m kite boutèy ban m tou pou Louko Dezi. Sòti m la! Bon, ou te gen rezon a. Ou te pa. Wi, wi non m. Yo salye Louko sou track la. Wè, pa gen pwoblèm. Antouka, e wap kapab wè Louko apati de semèn pwochèn. Non pa gen pwoblèm, pase ou konnen gen anpil moun kap pase nan emisyon yo, m pa ka. Kenbe nèt, si gen moun ki ta vle sou kontak mwen se 37. 37. 70. Ah moun mwen mwen mesye pral rele ou anpil. 70. 51. 51. 27. 27. Ou pa di, ou pa gen anyen wap di lè wap pase ti mayi a, e nòmal? Non, pa di anyen. Pa gen priyè vre, pa gen anyen. Tout bagay yo se nan nou menm yo ye. Bagay yo se nan nou. Pa di priyè. Tout nèg, tout gason yo al pase mayi an. Pandan yon semèn n'ap wè kòk nou ap dedouble. Humm.
An tou ka, nou konnen trè byen remèd fèy yo, yo gen anpil enpòtans yo. Malgre tou, yo mande anpil prekosyon, men yo gen anpil enpòtans yo e yo gen anpil efikasite. Tèt chaje, bagay yo rèd. An tè de plan la polis. San matisan silvouplè.
Nou paka pale de volonte lè lapolis mete yon plan de sekirite pou fen dane epi le gran sid pa ladan l. Mwens de gran sid. Yo pa bay garanti.
Gran sid lan kote preske 5 depatman, yon bon pati nan depatman lwès la kokobe, plis 4 depatman jeografik peyi a dlo. Sa vle di pou lapolis la pa menm gen mwayen pou l anpeche mesye yo sòti nan espas yo?
Menm plan lapolis pa menm genyen l menm nan. nan may li, nan men li.
Konbyen sòti, konbyen rantre k gen nan zòn sa a pou lapolis pa ka boukle l? Avèk yon woulman sou plas 24 è sou 24? Men menm pou imaj lapolis sa a tou pou yo ta pran pawòl li oserye. Li genlè pa gade sa komisarya l la devni. Non, bagay yo grav.
Nan antre sid la.
Li pa gade kouman y ap mache sou zantray komisarya l la. Li pa gade kisa inifòm enstitisyon l lan. Men, men, men, finalman yo pa gen wòg. Son institution pa gen orgueil menm menm menm menm. Se leta a menm. Pa gen pa gen orgueil.
Pase la honte est un sentiment révolutionnaire sanble moun ki andan institution sa fè la honte non yo pa gen menm. Pou yo pa gade kisa uniform institution ap trennen nan labou, drapo institution, drapo peyi a desann epi monte lot drapo, mete dife etc. Epi nan plan yo genyen pou fen dane a li pa li pa li pa asiste tiraj nan plan yo a. Epi talo pral tande yo te debloke konbyen fò kantite. te lajan pou te kapab bay jarèt a plan sa a. On plan yo pral mete la pou siveye gran nèg ki pral ki pral bwè gwòg yo nan fen dane a, gran nèg ka boubout yo bò pisin. Se pou pou e plan sa a. On plan yo wap wap wè plan sa a ap egzekite bò kote gran otèl yo, ou konprann sa m di w lan, bò Aris, Petyonvil etsetera, bò gran otèl yo e la nou pral wè polisye yo. Epi lè gran nèg pral moute lakay yo, Laboul, epi n ap wè yo sou wout lan e Tomasen etsetera pou sekirize gran nèg pwobableman. Nou ka jwenn detwa grenn tou nan antre bèl vil lan. Nan antre bèl vil la, lè gran nèg sot bwè, ap antre, kè pou kapab bay.
Bèl vil avèk gon lòt zòn moun a sou li ankò. E apre bèl vil la. Vivi Mitchell. Vivi Mitchell. E andan an wi, nou pral wè 11 mil lan deplwaye. Men nou ka pase moun nan betiz avèk tèt nou tou. N ap pase nan betiz seryezman.
Mwen preske pa pran pawòl nou oserye ankò la. E m pa kwè gen tout polisye sa yo ki deplwaye menm mobilize pou 2 zòn sa yo m pral di la a, Okay e Miragwàn. Bon Miragwàn nan menm vòlè pa vle pran chans paske w konnen a yon pousantaj elve depi w eseye w p ap soti. Donk ou gen komisè gouvènman Miskaden ki p ap dòmi.
Kèk jou m pa tande okay. Okay genlè genlè Okay la fè uhmm kèk jou m pa tande non tande okay. Miragwàn yo fè yon konkou chante nwèl, nan konkou chante nwèl la yo chante menm tout moun ki santi yo en ensekirite pou vin pou pase fèt yo Vin okay Miragwàn vin Miragwàn Miragwàn li vle pou e se travay Muscadin. Sa vle di gon volonte gon volonte otomatikman nèg ki gen zam ilegal la nan menl li wè gon nèg ki gen volonte li menm tou papal pap kouri al lage kòl la se paskel wè pye lekòl lage. Li wè piyay, donk, epi wè tout timoun, lari m nan nen, gwo zam nan men, ap fè moun kouri, ap imilye moun. Donk, se yon bagay terib sa. Se yon bagay terib. A wi. Bon, Muscadin gen tantativ sa a wi, kòmsi pou yo ta chanje l. Avan sa, yo te gen yon bagay konsa. Kèk chèf gang ki pote plent.
Men pou chanje l la, se paske l pap travay.

Yeah, donk kounya nou pap kesyone pasivite otorite yo, kounya se konplisite yo, degre konplisite yo nan kriminalite nan peyi a pou nou kesyone. Wi men kounya ou ta fè sa sou Miskaden, se pou al gade kiyès ki dèyè revokasyon an, kiyès ki rekòmande l. Paske moun ki moun ki rekòmande l la, se li menm kap alimante sitiyasyon ensekirite ki genyen. Yeah, fòm de pasivite yo degaje a, son pasivite konplis. Konplis? Anpren? Donk, yon ti kote k ap bay yon ti rezilta, ou wè, ou wè, ou pral anmède moun k ap bay rezilta a. Donk, pa etone yon chèf de gang ka rele yon otorite, y ap bwè gwòg ansanm, epi l di li, Nèg sa a ban m pwoblèm, fò m chèche yon jan, donk, ban m lapè avè l. Sa pa, pa gen anyen ki pral etone m non, mwen. Paske sa k ap fèt la la, tout moun wè l klè, mezanmi. Nou fè l aklè. An pwovens, yo gen yon ti bagay yo di, Depi poul la rele, lage li. Pran pòz se Pierrot ki pase sou li, bagay li kwè poul la ap fè skandal, deja poul pa pou ou, lage l pou l al jwenn mèt li. Ou menm ankò w ap kouri dèyè l pou l al jwenn mèt li pase l twòp bri. Men nou menm malgre poul la rele, se atò n ap n ap met n ap met kouto. Non se grav sa mesye, se gravisim nan jan peyi a rive la. Enben sèl jan pou otorite antre gimè nan peyi a ta leve pye yo dèryè, se kou yo ka kòmanse gen 2 mwa yo pa touche. Ou la? Se pou trezò piblik pa gen anyen bon kounya janm wè bagay la ye la a e sou wout sa a nou prale paske 5 depatman bloke pa gen ankenn afè k ka fèt ki kapab fèt avèk leta pa gen rantre gen moun ki bezwen al peye fiskalite yo yo di w yo pa pral peye fiskalite yo pou yo mouri dèyè l tout moun chita lakay yo yo pa fè deplasman donk m ap gen yon bann machin. Elisabeth pral mande yon gran repòtaj otou de kesyon sa. Yo pale twa machin ki abandone nan dwàn nan. Machin k abandone, mèt yo pa vle vin ranpli fòmalite pou pran yo. Enkyetid, yo pè wè tout lajan leta ap pèdi. Kou w tande minis entèl pa ka touche, m wè yo kòmanse nan plenyen la. M wè yo kòmanse nan plenyen. Yè m ap pale avèk yon zanmi, l di m depi l monte a yo poko mande l kibò k te tchwe Lanperè. M panse ke gen minis kale la yo dwe wè. M pa konnen si yo te jwenn yon fòmil. avè yo avan desizyon ki te pran pou chanje kabinè a, paske yo pa t ap dakò siyen si yo pa gen bagay nan men yo. Yo pa konn si yo lage yon bagay nan men yo. Men, Leta prèske pa gen kòb la. Leta prèske pa gen kòb. N ap gade PM nan la k ap plen pou Kap Ayisyen. Se twit la l ka bay, li lage twit, men gen lòt bagay li pa ka reponn. Ou konprann sa mwen di w lan? Humm!
Si yo ta mande w ki zòn nan peyi a ki pi frape, ki zòn nan peyi a ki gen plis pwoblèm, san dout m konnen w pa t ap rete san w pa met Matisan. Men si w ta chèf, w ap fè yon plan pou sekirite, ou pa met Matisan ladan l. Pou ki rezon? Ki sans li genyen? Enben, se sa menm. Se sa. Yo pa mete l. Bagay yo rèd wi. Bagay yo konplike. Hum! 400 mawozo deside pou yo lage misyonè ki te nan men yo. Eske se kòb yo jwenn? Eske se negosyasyon? Ki sa k fèt menm? Humm! Anpil moun ap poze yon sèl kesyon, eske vrèman moun sa yo te nan men 400 mawozo pou jan bagay sa pase a? Gen anpil moun ki gen dout. Gen moun ki di eske yo te la? Si yo te la vre? Kòman fè yo lage nan kondisyon sa nan pi gwo sekrè ki egziste se jis tande w tande ni foto ni videyo anyen serye. Koze anpil nou gen dwa n pou n doute n gen dwa n pou n analize. Ann gade gwo towo sa yo lapolis met lapat sou yo pandan lapolis tap prezante yo.
Kòm nou tout konnen yè, dcpj mennen yon operasyon nan zòn Kazo. Se swit a yon filati depi plizyè jou ki kondwi dcpj a arete Katèl Jones e Marotyè Angelo. N ap note Katèl li menm se yon chèf gang k ap opere nan zòn Site Solèy. pli presizeman Tèt Nwa, e Maotier Angelo se adjwen misye te tou ki te enplike tou nan lanmò ki te fèt sou yon polisye Boyd an oktòb 2017 kote ke polisye a te pèdi lavi li ki se polisye Jean Watson. Jan nou di an, nou pral gen yon sanm de materyèl ke yo sezi nan men misye, nan men nèg sa yo, a savwa fizi ke w ap gade la a, ki son fizi daso. Genyen 2 chajè. E yon sanm kartouch. Egalman, kat telefòn ke nou jwenn e mesye sa yo te abò tou de yon Nissan Xterra de koulè blanch, nimewo plak lan se AA 158 40. Pou le moman, yo aktyèlman nan dcpj kote ke yap odisyone yo e kote tou popilasyon kapab, nan yon ti tan, kapab. wè mesye sa yo de prè paske nou kwè ke fòk popilasyon an kapab idantifye enmi yo e enmi yo se ansanm de gang ki anpeche yo brake mouvman laktivite yo nan zòn nan e deja plizyè moun viktim e menm mouri koz eleman sa yo ki ap deranje sosyete an depi byen dèzane.

Pi bon ou ta al de fwa kilo twa pwen sis oubyen twa vigil si kilo pou ka ye. Sezi sa fèt nan ayewopò entènasyonal José Louverture le 9 desanm 2021. Komisè a Petyonvil swit a operasyon arete nan jalouzi nan komin Petyonvil Clerny Jonas.

Yon bagay ki fèm ri M pat anvi ri non Men m oblije ri poukisa Lè w tande gen 3 polisye ki kite Simo ak Idmon pou al jwenn bandi pou ka fè pi gwo kòb yo antre nan brakaj, kidnaping ak yon seri de bagay ou anvi poze tèt w kesyon. Revi di, Èske nèg yo se entèlijan yo entèlijan ki fè yo fè bon kalkil sa a, dapre yo, paske si yo fè chwa sa a, se paske yo twouve se li k pi bon kalkil la? Oubyen èske vrèman lapolis la pa bon nan nivo sa a ki fè pou moun yo ap kouri al nan bandi? Nou konnen lapolis la pa t janm pi bon ke sa, men nan eta sa l rive la a, nou oblije poze tèt nou anpil kesyon.
Pa bliye abòne ak chanèl la pou pa rate okenn video nap lage sou chanèl la konsa wap toujou gen enfòmasyon yo.